E sa sa sak tap fèt la epa yo pat ka non yo pot ko prepare avèl paske yo pat atann yo a tout tout bagay sa yo te yo te yo te prepare pou yon kantite men ki pat tout sa apre yo te vin ajoute sou li malgre sa Vin gen lot ti pwoblem anko apre e Tony ap pale Tony ap pale ki se prezidan de plug network li gen poul pale pou li pou li esplike nou plis poul ba nou plis detay dezole m vreman dezole sorry Se pa se pa mwen menm jan m di nou an ki ta vle sa e nou konnen m. Nou konnen m pa t ap janm al al al al fè yon bagay si m konnen nou pa t ap ka nou pa t ap ka Nou rive a 32 wi la. Mesye Dezole ankò, m vrèman dezole. Chak grenn nan nou ki te achte tikè e ki pa t ka monte pou gade live la, m sòri. M vrèman dezole e pou pou live la pou show a e pran san nou pran san nou pran pran tan nou analize gade M konprann nou tou, m konprann nou paske sa k fèt la se yon bagay ki nouvo, se yon bagay ki nouvo nou pa t, nou pa t, nou, nou pa abitye a sa. Nou pa abitye a sa e m konprann ke nou t ap tann, nou t ap tann e nou wè m sou stage, jeux de lumière, danseuse etc. E men m pa t vle fè yon bagay konsa. M pa t vle prepare yon videyo vin ba nou gade anfèt. Mpa t vle al shoot on video vin ba nou gade. M te vle prepare on live kote ki diferan, kote m retire baf, m retire tout sa t gen rapò a sa nou abitye wè deja. M vin fè, m pran on enjenyè ki fè tout bagay sonnen anndan. E m kwè ke a l'avenir nap, nap, nou gen pou n di a Wendy fè sa deja. Nou mèt kwè m. Kote ke m m te vle fè yon bagay ke n ap viv sa k ap fèt la, natirèl. Ke n ap viv, m sot nan sèt sa, m al nan sèt sa, pandan m nan sèt sa m ap chante epi sèt sa ap prepare m pase ladan l lè m ap chanje rad sou mwen nou wè, ou konprann. Nou konn kijan m ye deja, m renm m renmen inove. Men m kwè al gade epi. Pran san nou. Pran san nou. Epi pou pou tristès la, m konprann nou. E gen gen bagay nou pa konprann. Gen de mizik m ap chante senaryo a se mwen menm. Lè w ap pran yon mizik tankou nou fek, sa m ap chante yo m viv yo. Se nòmal pou nou wè tristès la m degaje l. N ap rete nan kontèks cho a. Nou pa pral nan Men malerezman nou menm nou Parapò a jan nou panse m nou konnen m nou panse m ye Nou panse m malad nou panse m poko bon ou konprann Nou vin pran n pèsonèl Ke m konprann Pase nou renmen m nou wè nou Men e pa sa Se just ke e emosyon an m t ap degaje pou nou Pou nou wè tankou yon mizik tankou Ede m Lè m ap chante ede m ede m se tankou m ekri yon tèks an 2013 te tankou m ekri yon priyè ki pral sèvi m an 2020. Eske nou konprann? M kwè n ap konprann. Nou pa bout non chinwa pou anyen, n ap konprann. Epi se pa, se pa menm Wendy a, menm Wendy e ki te awogan an, ki te, ki te gen ògèy la, se pa li menm sa a, se. Wendy sa nap gade la a s on lòt Wendy. Ou konprann? S on Wendy ki responsab kounya, s on Wendy ki vin konprann ke gade sa nou gentan fè nan yon ti espas tan, m pa ka pèmèt mwen ap fè nenpòt. Tout sa m te gen pou m fè yo, m fè yo deja. Pou li kraze stage eksetera, m fè yo deja. Sa se lè pou m pou m poze m. Nou pa gade pèfòmans lan, nou pa tande. Nou pa gade pou nou tande sa nap bay la tande gad gadon foul benn ba nou nou pa pran tan nou pou nou enjoy bagay la ou konprann lè nou desann la al al regade live nou epi tande sam ba nou an tande analize epi konprann sak fèt la. E m renmen nou anpil yow 34 mil m renmen nou m renmen nou e banm banm ba nou yon ti poul nou aktyèlman la e travay m sot travay pou nou lè w wè nou pa tande m nou nou nou. Nou fè tout tan nou pa tande m m pa poste m pa fè story m pa bay nou panse ah m bliye nou m bay etc e pa vre chak jou chak jou m travay pou nou chak jou chak jou e tèlman m gen bagay m prepare pou nou anfen menm son nèg ki nou konn kijan m aji deja m ap Pa enkyete nou. Jan m te di nou nan nan entwo show a, poze nou, chita tèt frèt. Menm si nou fè yon semèn, 2 semèn, 3 semèn, nou fè mwa nou pa tande m, tèt frèt. San zatann, san zatann konsa n ap annik n ap parèt tankou Arab. Rete konfyan. Chita kwaze pye nou. M renmen nou, m renmen nou anpil. Jan m di nou an, Tony gen pou l pale, pou l ba nou plis esplikasyon paske m pa fin vrèman konnen pwoblèm nan, sous pwoblèm nan vrèman. M pa fin vrèman konnen l. Se li menm ki konnen ki sa k te pase, se li menm ki ka esplike nou. E l ap esplike nou, ankò yon fwa, sorry, dezole, dezole, byen ba. Se pa mwen menm ki t ap, nou konnen m pa t ap renmen sa pase konsa, e Tony non plis li pa t ap renmen sa pase konsa, se pa konsa nou te vle sa pase. E nou just ap inove, nou te vle vin nan yon bagay ki diferan, epi nou vin avè l. men malerezman nou espere next time tout bagay yo ap pi byen pase epi live la toujou sou sit la nou ka nou ka al enjoy janm di nou an al gade ale analize pa bliye sa rete nan natirèl la.

fin di nou tout sa m te gen pou m di nou yo sorry humm e m wè gen anpil nan nou ki enkyè gen anpil nan nou ki enkyè pa rapò a jan nou wè m nan live la a emosyon a a tristès m mete nan mizik yo lè m ap chante yo